Jodi a nou gen garanti deja, kanaval kafou se yon kanaval ki ase eksepsyonèl, piske li fèt avèk gwoup kafou an jeneral. Se Didier Bertin, Didier, Tony Mix, Sound Design, Dad Sound, ki depi loror dezaj toujou patisipe nan kanaval la. Men pa moman nou konn gen 2 gwoup, 2 gwoup miziko, e ane sa nou anvizaje 2 gwoup. M poko jwenn antant avè yo, men nan demand ke nou fòmile oprè de ministè de la culture, nou solisite ke e ke yo ta bay nou gwoup la ane dènye nou te genyen Boukman Eksperyans ki te la avè nou ki te vrèman reyose ekla onzyèm edisyon an ane sa se nou anvizaje youn ou de gwo gwoup ki pou vini e chwa bann a pye yo ap fèt se dimanch 9 n ap fè chwa bann a pye yo. pou l fasilite ke genyen plis koulè sou pakou la. Ane sa se yon kanaval deksepsyon, paske jan nou te di l talè a, nou oblije fè kanaval la samdi dimanch. Nou te fè kanaval kafou toujou vandredi samdi ki presede le kanaval de jakmèl. Pa kont, jan nou te di l talè a, nou nan yon dimansyon jodi a kanaval kafou a enstitiye, ebyen li apwopriye pa lapopilasyon, li enkòpore nan imajinè kolektif moun kafou,

negatif jan l ap fèt sou twazyèm sikonskripsyon an, men se yon vil ki ospitalyè, ki alawòchèch de yon sètèn idantite sou baz solidarite e konpreyansyon chak sitwayen, chak sitwayèn Kafou ki jodi a di yo se ajan de sekirite, yo se enfòmatè lapolis, yo se sitwayen ki ap bay enfòmasyon k ap ede vil la genyen anpil sekirite. Nou menm tou kòm majistra. Zak, Nou gen responsablite pou n asire ke sèvis yo bay zak fè. Yè nou te fè yon gwo rankont avèk DINEPA, edh, lapolis, fasilite ke gen yon kowòdinasyon de laksyon minisipal avèk sèvis dekonsantre leta yo sou Kafou. Pase pwoblèm kouran sou Kafou jodi a, pwoblèm dlo sou Kafou jodi a. Donk nou deside, se pa nan fè bri nan joure, pale avèk dirijan yo, rankontre avèk direktè jeneral DINEPA, direktè jeneral edh, rankontre avèk lapolis, pou n konnen ki sa ki pase, sa k gen kòm pwoblèm, answit kòm majistra, rive oprè di premye minis, oprè de minis, oprè di prezidan de la repiblik, pou n pote solisyon bay moun kafou, paske sakrifis n ap fè kafou jodi a, pou gen stabilite, lapè, fò n transfòme l tou sou baz de pwojè, damelyorasyon de anviwònman fizik kafou, se de sa ki saji, e pandan kanaval la, nou, nou, nou bezwen tou finalize twotwa n ap fè sou gran ri a, ki kòmanse a pati de. a pati de Sen Chal ki deja rive bò komisarya e lòt pati nou pral nou pral abòde li avèk TPTC pou n fasilite ke nou gentan rive la e gentan rive nan espas sa si moun ka fè sakrifis pou yo fè de vil la yon vil ospitalyè yon vil ou la sekirite règne je panse ke le gouvèneman dwe konprann sa e kontrèman. avèk le pase kote ke pa gen envestisman konn fèt sou kafou, ou wè nan rekonstriksyon Pòtoprens pa gen de gwo envestisman k fèt, ou wè lè lapli tonbe se dlo k ap anvayi nou, donk sa sipoze yon kapital, yon enterè ki pou ki pou entèpele responsab yo pou fasilite ke gen envestisman k fèt sou vil la e ke nou ogmante rezilyans kafou, popilasyon an jwenn plis konfyans nan dirijan l yo e nan dirijan santral yo tou. Msye pale de rankontr ou avèk Direktè Jeneral EDHA epi DINEPA, Jisteman, pa rapò aprann ki te genyen nan zòn sa, se ki sa ki sòti apre rankont lan epi ki garanti nou jwenn? Bon, rankont sa a se vrèman, sa fè m plezi ke edh Dinepa te renmen rankont lan malgre jan nou te pozisyone nou. Piske se dlo k pa gen kafou. Lè yon moun di Monrepo pa gen dlo kafou, lè yon moun di Maryani pa gen dlo kafou, lè yon moun di Lamanten pa gen dlo kafou, lè yon moun kafou di w pa gen okenn kote sou wout Dèray la Gen yon sèl anbranchman, sa kreye anpil fristrasyon, paske Kafou se kote ki gen plis dlo, li pa posib, nan eksplwatasyon dlo a, moun Kafou pa benefisye de li. Menm moun Dikini, kote ki gen tinèl la, 70 zan la, l ap bay dlo, ebyen yo pa janm gen fontèn. Nou te eksplike sa, san bavure, nou te eksplike sa avèk DG yo, e yo pran angajman pou yo. pou yo pote amelyorasyon. Pa egzanp, madi nou genyen yon seyans denfòmasyon, nou pwopoze e yo admèt li, ebyen de seyans denfòmasyon, de rankont denfòmasyon avèk lapolis, avèk edh, avèk DINEPA, avèk òganizasyon de baz yo, avèk sektè prive Kafou la, avèk eli loko yo, pou DINEPA avèk edh di efektivman kisa ki anpeche ke moun yo jwenn dlo. Kounya la, in fwa ke nou genyen enfòmasyon sa yo, nou pral trete yo avèk Responsab yo o nivo santral, premye minis, prezidan, lè minis konsène, pou fasilite ke sa amelyore. Mwen m pap janm dakò, m pap janm dakò e pa gen moun ki ka fè m kwè ke li posib pou Monrepo pa gen dlo mesye pou moun bwè. Lòske dlo a soti Ladikini, li desann lale anba lavil la e ou wè la Monrepo pa gen dlo pou moun bwè. Mwen m gen 15 jou pa gen kouran lakay mwen Kafou, kot plaj ankò. 15 jou! Mwen menm Nino paka achte gaz men e lòt moun yo? Donk edh gon pwoblèm, yo pa envesti sou renovasyon rezo elektrik kafou la depi bèl lurèt, gen eksplikasyon petèt paske enfòmasyon mwen jwenn nan direksyon komèsyal edh se ke sou 36 mil abòne ki branche sou kafou nan edh se sèlman 2 mil 300 ki peye Mwen kòm majistra, se san demagoji m mande moun Kafou pou yo peye edh, paske edh se se se se matyè premyè, se gaz l achte pou l pou l pou l pou l vann kouran an. Men lè w gade ou genyen 2 santral k ap pwodui kouran Kafou pou moun ap fè 15 jou pa jwenn ou pa jwenn kouran se pa posib. Donk se sa k fè lameri angaje l. nan yon patenarya avèk edh, pou n sansibilize moun yo pou yo peye kouran an, men pou edh tou amelyore konsiderableman nonb dè de kouran. Fò yo ban m yon pwogramasyon ki pou di m ke pa jou sou 3 riv yo konbyen è de tan y ap bay. E lè sa a, moun yo ap fè pwogramasyon pa yo. Jodi a, tout ekonomi Kafou a efondre paske pa gen kouran. Si pa gen kouran pa gen anyen w ka fè. Yon moun k ap konstwi yon ti biznis k ap koute l 200 mil goud, Hein? Pou l mete kouran ladan l, l ap depanse 500 mil goud. Or, pandan 3 zan, 4 zan, l pap janm peye kòb sa a edh. Donk, ou wè lajan edh ap pèdi. Donk, fò nou reflechi, san bavure, san voye monte, san joure moun, san enjirye moun, pou nou wè, pou nou fè eta jeneral sitiyasyon an e fè opozisyon chèche mwayen pou envesti sou Kafou. Dlo, kouran, nou pap negosye l. pou moun Kafou pa jwenn li. E twazyèm enstitisyon nou pral sou li, se bmpad pou ki pou fasilite ke, pa bmpad dirèkteman men dinasa, konpayi petwolyè k ap eksplwate wout dèray la, bizoton an, se te chevon li te rele lontan, kounye a e dinasa, nou reklame 10 goud pa baril de pwodui petwolye ki debake lòtbò a, paske gen yon maren nwa ki konstitiye depi anviwon 20 tan sou litoral la nan bè de Pòtoprens lan, jodi a se yon veritab katastwòf li ye pou nou. Donk nou reklame sa, nou depoze dosye yo deja o nivo bmpad ministè finans, n ap tann reyaksyon yo pou nou apwofondi kesyon an, fè yon aksyon an tèt yon aksyon an jistis pou polisyon marin rezidyèl paske sa k ap pase sou litoral kafou la li inadmisib kòm majistra nou pa ka aksepte l. Peyi lòk la, kriz politik yo te anpeche ke nou te anklanche bagay sa yo depi 1 an, depi 2 zan. Men m panse jodi a gen yon minimòm de stabilite, fòk kesyon de fon sa yo abòde e ke moun Kafou jwenn kòb ki rezève pou yo. Ou imajine jodi a, pa gen yon sèl anbilans nan Dina sa a. Nan tout tank sa yo, ki genyen de pwodui danjre, pa gen yon sistèm de sekirite ki ki enstitye, pa gen ponpye. Se nou nan meri a sèlman ki genyen kamyon ponpye. Pafwa yo menm gaz yo nan pa ka fè. Donk nou yo kòmanse reponn piske yo gen bèbè yo kòmanse bay ponpye gaz pou l travay e fòk sa kontinye avèk 10 goud pa baril sa ap jenere anviwon 150 milyon goud Shell la pou meri de Kafou e m panse sa kapab ede nou travay sou litoral la repare li, fè netwayaj tou sa, answit fè wout, fè lòt pwojè d'envergure pou kominote a, m panse Kafou sipoze gen yon lòt tretman vizavi de leta santral, e se sa k fè nou angaje nan yon batay konsa, men dans le respect de la loi et de la constitution. Palan de sekirite majistra, Komisè a sot pale de kolaborasyon popilasyon an. Men majorite zak ensekirite ki koze yo, se souvan de polisye an sivil ki koze yo, tire sou moun nan kanaval la, e pa yon enzaksyon ki pran kont yo. Finalman, eske popilasyon an pral kolabore avèk de moun li idantifye ki ame, se de polisye byen souvan, ki an sivil, e ki jan de kolaborasyon popilasyon an ka pote nan ka sa?

ki dwe pote zam nan pakou kanaval lan. Lane polisye an sivil pa gen pa otorize pote zam nan pakou kanaval lan. Se pou sa lane dènyè, de mezi ki te pran ki fè kanaval la te pase san ensidan majè. Nou pa t gen blese majè. Se menm prekosyon yo ka pran toujou ane sa pou nou bay menm rezilta a ankò plis. Nan Salon Pou Kafou.
E du pwen de vi sekirite, kòman sa pral ye nan anviwònman ekstèn kote anbyans yo pral devlope a? Alò toujou gen dè ekip avèk ranfòsman onivo direksyon depatmantal lan, toujou gen dè ekip ki nan anndan kanaval lan, toujou gen ekip ki deyò kanaval lan. Sa vle di nou pap konsantre sèlman anndan pakou kanaval lan, n ap gen ekip k ap patwouye

Pou pwofilaj, n ap n ap mete beton nan yon seri de kote ki te konn met gen asfat, men chak fwa gen lapli y a y ale. Se toujou sa, m raple m sou majistra Yvon, lè l te nan se kanaval la, chak fwa gen kanaval Kafou, ou jwenn TPTC, edh, DINEPA fon bagay pou nou. Se sèl lè nan ane a ou jwenn yon ou te jwenn yon entèvansyon e ane sa a nou diskite avèk TPTC, gen de trè bon rapò, Pou nou kontinye ou fèt fè bagay sa yo, sitou wout kafou la yon wout nasyonal 75 an ki pa janm reprann, gon presyon sou li, ou wè son vil tèlman oubliye ou fèt. Donk jodi a gen de pwojè an tèm enfrastrikti woutyè nap fè efektivman avèk TPTC, men kanaval la se yon okazyon m reprann li pou nou fè yon seri de pwojè. Se nan se okou de 2 fèt patwonal Mont Carmel, li te arive fè an 2008, 53. Nou te fè agrandisman wout la sou Majistra Yvon, donk sou kanaval sa ane sa, sou Sen Chal, nou te konn jwenn ti pwojè, men evènman sa yo avèk kriz politik la reyalize san mwayen, dotanpli ke ane sa m pa t menm ka fè Sen Chal. Donk lòske ou pa fè aktivite sa yo, li gen, ou gen difikilte pou dot pwojè, dot aksyon pli konkrèt ka antreprann. Donk 2 milyon de goud meri a

Efektivman, mwen panse ki son yon kesyon ki entèpele m. Mwen diskite de sa deja yè nan reyinyon avèk lapolis. E nou vle anonse ofisyèlman a moun ki devan Senchal yo, yo gen 2 jou pou yo kite espas la. E nou voye Soundchock al enfòme yo de sa. Nou deja an kòdinasyon avèk lapolis. Disi se wikenn, nou pral pwosede a delokalizasyon yo. Men se pa posib ofèt. Mwen ke tout sa ki pase anba lavil la ensidans yo enpak la dirèk sou kafou e moun sa se de moun ki soti lan lòt komin mwen pa menm ka antre andan legliz senchal la mwa mwa je ne pa me plenn kòm mè je dwa prann de desizyon ki senpoz je je je vè lè prann paske nou paka aksepte ke devan senchal la tounen on mache se yon veritab moniman yon veritab patrimwàn pou komin lan e se wikenn e nou pral kòmanse avè yo E depi aprè midi an, depi jodi a nou deja voye Sawanchòk al enfòme yo pou yo kite paske se pase ap fè tout sa yo genyen devan m pase enstriksyon pou lapolis sezi yo avèk lameri e ak jij de pè paske l pa posib mesye moun nan deside fè mache kote l vle paske majistra yo pa vle pran desizyon ki enpopilè. A kò sa sèv dèt mè si nou te pa èt itil stasyon yo nan 54 a sa fè m pale avèk prezidan Meyi zanmi nou ki toujou ba nou sipò. Jan chofè yo fè l la. Moun nan nik deside yon kote li fè yon stasyon. An nou gade sou sòti kafou Maryani. Li pa ka konsa. Li pa ka konsa. E sa k fè nou deside fèmen sid wout sid sou wout Dèray la. E mande pou kafou Maryani an. Se yon okazyon pou m pwofi m dwe pwofite pou mwen pou mwen di a responsab sikilasyon nan pnh yo. Mesye nou pa ka kite kafou san sikilasyon. Pa gen sikilasyon sou Kafou. Pa genyen. Pa genyen. E sikilasyon pa depann efektivman de komisè ou de polis la. Sa di, se pa posib. Nou pa ka gen yon vil kwe Kafou ki osi anbouteye e ke pa genyen yon sèvis de sikilasyon ki stab k ap jere vil la Blèz. Blèz pa gen, pa gen sikilasyon sou Kafou. Moun yo sa stasyone kote yo vle. Yo gare kote yo vle. Yo fè stasyon moto kote yo vle. Stasyon machin kote yo vle. Menm nan antre nan meri a la, Lè yon kamyon ponpye meri a pral etenn yon dife, l ap pran 15 minit nan yon espas ki pa la demenm, ki pa menm 4, 5 mèt, ou kanpe, ou imobilize avan yon gwo kamyon, kamyon an koupe pye yon jèn gason ki sou moto paske pa gen espas pou l pase. Mwen menm m pa yon polis kominal mwen menm. Lapolis se se bra ame meri yo liye. Nou mande polycom nan jiska prezan leta poko janm bay li e osi lontan yo pa bay li osi lontan moun yo ap pase mizè konsa nan lari yo e fok direksyon sikilasyon nan lapolis pris sabilite l panse a ka fout yon sikilasyon yo pa kite moun ap viv konsa pandan ke gen dirijan gen mè gen depite gen senatè gen prezidan gen minis gen kazek popilasyon pa mande sa l mande jis sèvis e nou k pran desizyon menm si yo enpopilè. Pou nou m di yo men kòman pou yo aji. Donk moun devan se Charly yo mwen mande nou sa depi jodi a deplase retire machandiz nou pou n pa pèdi yo paske mwen m pap aksepte ke devan se Charly la nan eta sa nan weekend sa ankò.